Vini ba nou. No problem. Gade video a jiska la fin.
Ok.
Epi tout sa map di yo, mete yo nan kran tèt ou. No problem. Ou menm jèn fi, ou menm jèn gason. Ok jwi kon ti dam ki dim konsa. Tout tan biza kanpe sou Blaze wi. Men biza pa janm ba yo yon ti konsèy. Ebyen jodi a pale. Vini. Mwen ba nou. Byen petèt ou pat konnen. Bal pou 5 ti konsèy la. M rete kwè wap satisfè kanmenm. Gade video a jiska la fin. Epi pa bliye bay m yon like. Si w renmen video a pataje l. Epi tou kite yon ti komantè anba video a di m sa ou panse. Konsa konsa travay la pou rive pi lwen. Avan video a. Pi long, Bon, ou menm jèn gason, jèn fi k ap gade m la, konsèy m pote pou ou, premyèman, premye konsèy m pote pou ou, pa janm kite yon moun ki renmen ou pou yon lòt ki ap ba ou espwa pandan li poko pwouve ou sa. Met sa nan kran tèt. Kèèt gadon pawòl mesye. Menm lè m konnen jodi a enpe nan nou ka rayi m men fòk mwen ban nou konsèy la mwen menm granmoun pa nou an biza k ap pale la jodi a. Dezyèm konsèy m gen pou ou jodi a ou pa dwe gen yon laj ou rive ou pa dwe renmen yon moun pou bèl pawòl ankò. Kèèt gadon pawòl mesye. Ou sipoze vize sou rèv ou, sou objektif ou. Met sa nan krant ou. Epi gade video a jiska la fen. No problem.
M konnen gen anpil moun kap repoze m anpil kesyon ki bèl kite komantè yo trè long. Tanpri souple. Fè sa pou mwen. Panse a avni nou. Pa kite moun fè nou fè tenten nou. Paske mwen men nou. Nou konn kisa granmoun nan deja. De fwa, gen anpil ti jèn ki te ka rive lwen, lwen, lwen, lwen. Men poutèt ke yo pa si de tèt yo, lè yon moun ap pale yo mal, lè yon moun ap dekouraje yo nan travay yo, yo vin fè bak poutèt ke yo pa si de tèt yo. Ou menm jèn gason, ou menm jèn fanm. Pa janm kite moun dekouraje w. Pa janm fokis sou sa moun ap di w lè ke w gen yon travay w ap fè. Toujou fokis sou sa w ap fè a. Di yon tan moun nan pale w mal, di yon tan moun nan di w konsa, e w ap mal travay. Toujou met plis fòs, plis gen kouraj pou travay toujou. E pou m mete w klè, byen petèt ou pa te konnen, moun ou wè k ap pale w mal dèyè do w la, Se paske ou menm ou deja devan se sak fè lap pale ou mal dè do ou. Paske si si ou li menm li te devan ou menm ou te dèyè ou byen ou menm ou te menm kote ansanm avèl se devan li tap pale ou mal. Men deske ou menm ou deja Devan l, se sa k fè li menm li pale w mal dèd ou. M pa fout si w konprann mwen non. Alò nan sans sa a, se do w l ap toujou wè pou l pale, li p ap janm ka pale devan w ankò paske w deja pi lwen ke li, w deja devan l. M pa konn si w konprann mwen non. Met sa nan kran tèt ou. Epi pandan l ap pale w mal de do a, pa vire non. Èèt! Gad yon pawòl mesye! Paske si w vire do gade l, w ap gen lide retounen. Alò kontinye chemen w ale. W ap toujou pi devan ke li. Met sa nan kran tèt ou, ou menm jenn gason, jenn fi k ap gade m la. Menm lè m konnen nou, enpe nan nou pral fache ansanm avè m, se verite m ap pale. Granmoun biza anka! Epi pa bliye bay moun like e kite yon ti kòmantè pou mwen, dim sa w panse de videyo a. Epi pataje pou plis zanmi ka jwenn li tou. Epi mwen menm m pa janm pè anyen. Yon sèl moun m konnen m pè. Se sèl gran mèt la. Gran moun sa anlè a, se li mwen pè. Apre sa m pa pè wa dèvè pèsòn ankò. E m ap garanti w, met sa nan kran tèt ou, w ap di m te di sa. Pa pè moun ki ka touye kò a. Men. Pito w pè moun ki ka touye espwi an. Kèèt, gadon pawòl mesye. M pa konn si w konprann mwen non.
Met sa nan kràn tèt ou, ou menm jèn gason k ap gade m la, jèn fanm k ap gade m la. M ap redi w sa ankò. Pa pè moun ki ka tiye kò a. Pito w pè moun ki ka tiye espwi an. Alò m p ap fè videyo a trè long, mwen menm Bizarre ki t ap pale la. Pa bliye abone ak chanel la Fede Miguelina epi kite yon ti komantè bay m yon like epi dim sa w panse eskem kapab kontinye bay nou konsèy toujou ok bye bye love you mwa.